Zanmi entènot bonswa, byenvni nan espas verite. Se toujou yon plezi pou n antre lakay ou kòm dabitid. Mèsi pou konfyans ou fè Magic News e espas verite. Jodi an nou pral pale de mesye Pierre Louis Opont. Nou pral bay ou, nou pral pale de konpreyansyon nou de ka danlèvman sa a ki jiskaprezan e mesye Pierre Louis Opont li menm li nan men ravisè yo. Alò, nou konnen e Pierre Louis Opont li se. Ansyen jounalis Televizyon Nasyonal Dayiti, TNH, epi li se ansyen prezidan CEP oubyen KEP, oubyen Konsèy Elektoral Pwovizwa. N ap raple nou, yè, te gen plizyè konfrè, konsè nan sektè laprès lan ki te al fon mach pou mande ravesè yo pou yo lage Mesye Pierre-Louis Ou pran paske li gen plis ke 2 a 3 semèn nan men kidnapè yo, ke yo poko janm kapab libere l. Men, nou menm, nou ap eseye konprann sa k pase an, eseye analize sitiyasyon an, nou remake gen yon ti konfizyon nan kidnaping sa a, gen yon konfizyon total, se pa ti konfizyon non, gen yon konfizyon total nan anlèvman sa a. Nou pral esplike w pou ki sa. Pa bliye. Anviwon 2 semèn avan yo te kidnape madanm li ki se Madam Marie Lucie Bonhomme. 2 semèn avan yo te kidnape madanm li. Epi yo relache l nan menm jou an. Tande byen wi. Yo te kidnape Madam Marie Lucie Bonhomme epi nan menm jou an kidnapè yo oubyen ravisè yo, yo lage l. E 2 semèn aprè jan n ap di an, yo kidnape mesye Pierre Louis Opont. Ann eseye analize. La, gen yon bagay ki plis ke lajan ravisè yo bezwen. Men l pa lajan. Poukisa l se pa lajan? Si se te lajan yo, se te pou lajan yo te kidnape mesye Pyè Lwi Opon. Yo pa, yo pa t ap bezwen tann pou yo kidnape Pyè Lwi Opon. Kòm madanm m lan te nan men yo, yo t ap tou kenbe madanm lan, si se te bag, koze lajan ki t ap regle. Se paske, selon nou menm, selon konpreyansyon nou dè choz, gen yon negosyasyon oubyen gen yon mezantant ant Madam Marie Luce Bonhomme avèk kidnapè yo. Kisa nou vle di pa la? Yo te kidnape madam lan, petèt gen de konsiy ke yo te fè ansanm avèk li, petèt gen de negosyasyon ki te fèt epi madam lan li menm li pa respekte negosyasyon sa yo. E yn fwa ke l pa respekte negosyasyon ki te fèt yo pou yo te ba l libète, pa bliye mesye sa yo lè yo kidnape w pafwa se pou yo yo kidnape w, pafwa tou se pou patwon yo y ap travay. N ap dakò ansanm avè m. Enben, si se te kesyon lajan ki t ap regle nan kidnaping sa, si se te yon kidnaping pou lajan, yo pa t ap relache Madam Marie Louise Sibonhomme. Yo t ap tou kenbe l epi mande ranson. Eske nou nou konprann sam di an? Yo gen tap tou kenbe madam se te koze lajan kidnaping sa se te pou lajan li te fèt yo tap kenbe madam Marie Louise Bonhomme epi yo tap mande e swa fanmi Pierre Louis yo pwan lòt moun pou yo voye lajan pou yo sa vle di yo pa tap bezwen nan relache madam Marie Louise Bonhomme pou yo tann pou yo kidnape maril tandike nou konnen E se plis fasil pou mari a oubyen pou mesye an li fè dè demach pou l jwenn ranson ke yo mande an. Men si ou wè yo relache madam lan yo pran mari an, la se pa yon kesyon de ranson. Petèt se yon kesyon ki ale pi lwen ke refleksyon nou. Se yon bagay ki ale pi lwen ke konpreyansyon nou. Men kòm nou menm jounalis nou la pou n toujou analize e pale sou petèt de reyalite ki evake anpe konpreyansyon nou oubyen lespri nou, anben nou pral ba ou pwendvi nou nou menm, selon nou menm ki sa k ta dèyè kidnaping sa. Jan di an, si se te lajan vrèman, si se te yon koze lajan ki t ap regle, yo t ap tou kenbe madam Marie-Louise Lebonhôme, yo pa t ap relache l. Donk kòm se yo relache l epi aprè yo pran mari l, gen 2 ka dfigi nou pral ba ou yo. Youn nan ka dfigi ki genyen yo, se petèt ti mesye ame yo ki te kidnape madam Marie Lucie Bonhomme yo, yo te gen yon negosyasyon oubyen yo te gen de kondisyon yo te enpoze l. Petèt, m pa konnen, de règ te sipoze aplike. E petèt yo te mete l an gad si l pa respekte tèl ou tèl akò oubyen tèl ou tèl desizyon, men sa ki ka rive l. Enben, petèt Madam Marie-Lucie Bonhomme li vyole prensip ke l te gen ansanm ak ti mesye yo, li vyole akò ke l te pase avèk ti mesye yo, enben yo menm nou konnen ti mesye sa yo yo san fwa ni lwa, enben yo pran e mare l pou yo fè l respekte angajman l te pran, pou yo fè l respekte akò ke l te pase ansanm ak ti mesye yo. Sa se youn nan ka de figi. Men, pandan m ap ba nou kat figi yo, mwen pa vle nou rantre lajan ladan l. M ap pale nou de kidnaping sa a pa gen anyen a wè a lajan. Dayè, la preuve en est bien grande. Eske nou janm tande e Madam Marie Lucie Bonhomme li di men kantite kòb yo mande? Eske nou janm tande ou nou wè gon yon medya ki pale de e ranson an? Kantite kòb yo mande pou relache Mesye Pierre Louis Opont. Non, ou pa janm tande pale de sa. E menm dayè, yè mwen t ap gade nan yon ti entèvyou ke Madam Marie Lucie Bonhomme te bay, paske nan mach lan, l te prezan nan mach lan tou, te gen plizyè lòt konfrè, konsè, te gen Madam Liliane Pierre Paul ki te nan mach lan, te gen plizyè lòt direktè oubyen pdg medya, ki te prezan nan mach sila ki t ap fèt pou mande pou libere Mesye Pierre Louis Opont ki se yon ansyen konfrè jounalis paske l te travay nan pnh epi li se osi ansyen prezidan CEP an ki se Konsèy Elektoral Pwovizwa. An n retounen kote n te ye an, Madam Marie Lucie Bonhomme nan entèvyou ke l te bay lan li pa mansyone kantite lajan yo mande l e gon jounalis ki te pale l ki te poze l kesyon an li di yo mande yon sòm ki enòm enòm e menm Konbyen misyonè mwen kwè e baz 400 mawozo te kidnape? M kwè kantite misyonè yo te kidnape a nou raple nou? Yo te mande yon sòm enòm, malgre sa, sòm nan te pran lari. Gen de moun yo kidnape mande 400 mil dola ameriken, 300 mil dola ameriken, sòm sa a pran lari. Enben, yo mande Pierre Louis yo pran yon milya dola, kòman sòm sa fè pa ka pran lari? Se paske y a pa de ranson. Pa gen koze lajan k ap regle nan kidnaping sa a. Son swa on prensip ke madam lan yo te kidnapel lan te vyole, ya fèl peyel, oubyen nou pral baw lòt ka dfigure lan talè konsa. Ann eseye etale premye ka dfigure lan pou konprann li. Si madam lan te gen on akò li te pase ansanm avèk gwoup ame yo, li te gen de kondisyon ke li te sipoze respekte, li pa respektel, enben yo fèl peyel. E fòn di nan ka sa, yo pa tap menm pran, yo pa tap menm bezwen pran Mesye Pierre Louis Opont, menm pitit li yo te ka pran, jis pou yo te ka fèl respekte akò sila a. Petèt li te siyen avèk yo, petèt li te gen ansanm avèk yo. E pi tou, Mesye Pierre Louis Opont avèk Madam Marie Lucie Bonhomme, yo se Tabarre yo abite. E si gwoup ame ki kidnapel lan se gwoup e. Alò, gwoup ki kidnape Mesye Pierre Louis Opon se menm li menm ki te kidnape Madam Marie Luce Bonhomme. Sa vle di, e famiy sa a se yon famiy ki aksesib avèk gwoup bandi sa yo. Donk pa gen youn ladan yo ki aletranje ou pa ka kidnape. Èske nou, èske nou konprann? Sa vle di, yo pa t ap bezwen twonpe moun yo pral kidnape an. Se mesye a yo bezwen, yo t ap annik pran mesye a. Se madam lan yo bezwen, yo t ap annik pran madam lan. Sa vle di, kòm nou konnen fi yo dan la vi de tou lè jou, yo toujou plis fasil pou konvenk, pou sove po yo, petèt yo te kidnape l, gen de bagay yo te vle rive sou mesye Pyè Lwi Oupon, enben yo pase pa madanm lan, yo mande madanm lan swa pou l konvenk li, pou l dyaloge ansanm avè l, pou l pale avè l de petèt sa. yo bezwen soustrè nan men l lan, petèt m pa konnen dè ransèyman, dè estrateji, dè kontak, paske pa bliye se ansyen prezidan CEP ou KEP, donk gen dè bagay ke l genyen ke yo bezwen, e petèt gwoup bandi yo ap travay pou patwon yo, nou ka konprann, dè bagay yo bezwen soustrè nan men mesye Pyè Lwi Opon, petèt yo te kidnape madanm lan, pou te rive sou mesye Pierre Durpont pou pèmèt ke yo soustrè sa yo te bezwen yo. Men kòm madanm lan li menm oubyen yo retisan malgre aprè yo fin kidnape mari. Alò, sa nap di a se pa yon bagay ki konfime non. Nap ba w konpreyansyon nou de kidnaping sa ki selon nou menm pa gen anyen avwa a ranson ki se yon lòt enterè kap defann. Brèf, m panse nou konprann. Sa vle di, kòm Madan Marie Lucie Beaudan vle menm li pa respekte angajman, oubyen yo bezwen, yo konnen li ka konvenk mari l pou l rantre nan ti jwèt ke y ap jwe an, oubyen konvenk mari l pou l reponn avèk demand ke bandi yo fè l lan, e yo chwazi inyore, sa k pase an, chwazi inyore demand yo oubyen vyole prensip kondisyon ki te, yo te pase an, enben. Vwala, yo fè l peyi. Donk yo kidnape mesye Pyè Lewopon pou yo di, enben koute, ou pa t vle fè si, ou pa t vle fè sa, enben kounye a, nou menm n ap fè l ba nou sa n te bezwen. Donk ou pa bezwen, ou menm, e fatige w, ou pa respekte akò, enben nou menm n ap fè w respekte akò a. Sa se youn nan kat figi nou panse ki dèyè kidnaping mesye Pyè Lewopon. Dezyèmman, dezyèm kat figi, nou konnen mesye Pyè Lewopon, li se ansyen prezidan KEP, jan m toujou di l lan, gen de ransèyman ke l genyen. Petèt moun ki fè kidnape l la, paske ti mesye yo gendwa pa kidnape l pou pwòp bezwen yo, men yo kidnape l pou patwon yo. Donk, moun ki fè kidnape l lan, patwon an ki fè kidnape ee Pyè Lwopon an, gen de bagay li kapab bezwen soustrè nan men l. Gen de bagay li gendwa bezwen nan men l. Pa bliye, nou nan yon peryòd pòs elektoral, byen ke gen anpil moun ki pral di Castèl fè w bozo wi, bagay pòs elektoral ou a. Poko gen ka epe ki monte, poko gen lwa elektoral, poko gen. volonte bò kote minis Ariel Henry pou l òganize eleksyon, ka sèl fè w kalme w enpe. Non wi. Men fò m di nou sensèman, nou sou wout pou gen eleksyon. Pa ka gen dezan ankò san eleksyon pa òganize nan peyi an. Alò, mwen dezan li egzajere. Men nou konprann. Li pwobab pou gen de zenfòmasyon ke yo bezwen nan men mesye Pyè Lwi Opon oubyen de ransèyman e konsènan eleksyon ki gen pou vini yo, des contacts aussi konsènan eleksyon ki gen pou vini yo, kòman ou kapab deplase des pions, ki moun m kapab kontakte si m bezwen ranpòte eleksyon an. Pa bliye, bagay eleksyon nan tout peyi se prèske mafyolo. Nan tout peyi, se pa sèlman Ayiti. Dayè nan tout peyi. Nèg la, tout mwayen li kapab jwenn, li kapab itilize pou l ranpòte eleksyon an, l ap fè l. Sa vle di, se pa, se pa sèlman konvenk popilasyon an soti al vote, men si gen yon bagay ki plis fasil pou li, petèt yon kontak ki ka ede l, oubyen ransèyman estratejik ki ka ede l, ke li gen yon moun ki ka ba li yo, enben l ap itilize tout mwayen pou l rive atenn objektif la. Enben petèt Mesye Pierre Lurpont li se youn nan moun ki favorab pou ta pèmèt yon kandida yo menm ranpòte eleksyon an. Enben, vwala. Donk, sa a se dezyèm ka de figi lan. Li pwobab pou sa rive. Sètadi, yo anlve l pou mande de ransèyman, de kontak. Epi, kòman kapab mye prepare pou ranpòte eleksyon ki gen pou vini yo. Donk, fò n eseye soumen nou tou. Paske, jan m di an, pa gon afè de lajan la a nan kidnape Mesye Pyè Lewopon an. Dayè madam lan di l li t ap pale avèk ravisè yo, bon nou konnen s on moun ki kòmanse antre nan laj, nou gen de medikaman li sipoze pran, and then madam Marie Lucie Beaudhomme di li te pale a ravisè yo ke mesye an gen on mwa depi li te an absans de medikaman l, sètadi li pa t pran medikaman l, eh ben yo aksepte pran medikaman an pou bay mesye an. Se a di, fòk nou konprann nou gran timoun nou ka travèse lari, pa gen yon bagay brital, pa gen yon bagay brital kòm si jan nou wè yo konn kidnape lòt moun, ap lage bagay dife sou do men yo, ap maltrete yo, pa gen sa. Donk se prèske yon negosyasyon, gen de bagay m bezwen nan men w, kòm si m ale e. pasifikman m pap jwenn ni, enben m itilize on mwayen ki pa twò sosyal oubyen ki pa twò sosyab pou m al chache l nan moun. Nou konprann nyans lan. Sa vle di, moun k ap bay tèt yo pwoblèm pou Mesye Pyè Lwi Opon, ekoute, li kòmanse antre nan laj, li pa pran medikaman, bon gen moun menm mwen di ki yo tiye Mesye Pyè Lwi Opon. Non, pa gen sa ditou, selon konpreyansyon nou, Se dotre negosyasyon ki ap fèt e bagay lajan pa egziste. Epi mesye Pyè Lwo pon tou l gen, li m pa di l enposib men li difisil pou yo tiye l paske si gon kidnaping ou wè pa pa gen pale de ranson e ou wè moun nan ravesè yo konsyan de ka l se a di map pale de maladi ke li menm li genyen moun yo yo konsyan de sa yo aksepte pran medikaman nan men e fanmi l pou ba li, sa vle di ou wè yo bezwen l, ou wè se yon moun yo bezwen malgre yo pa mande lajan se yon moun yo bezwen malgre yo pa mande lajan n ap ka konprann e m pa anvi di se yon kidnaping paske nou konnen kidnaping yo ki jan yo fèt e kidnaping yo se brital nou wè sa k pase gen moun yo boule po men yo gen moun yo maltrete trè trè trè maltrete donk nan ka mesye Pyè Lwi Opon an m te ka di. pito on negosiyasyon patikilyè. Vwala, on negosiyasyon patikilyè olye m di se te kidnaping. Paske la a gen nuans. Si se te kidnaping, se te pou lajan, jan m di yo t ap kenbe madan Marie Louise Bonhomme. Yo t ap fè Pierre Louis Opont peye ranson an. Paske gason gen plis posiblite pou fè kontak, gen plis aksè pou jwenn ranson yo y ap bezwen an, pou jwenn lajan ke y ap bezwen. Sa vle di, nou wè la a pa gen afè lajan ladan l. Yo te pran madam lan paske yo panse yo te ka fè l konvenk mari an, petèt gen de negosyasyon, gen de gen de kondisyon ke yo panse si yo menm ki, se a mari a yo fè l dirèk, li gen dwa refize, men kòm yo ki t ap madam lan, yo voye l al pote yon mesaj ale, e li gen lè pa pote mesaj la, oubyen li pote mesaj la nan sans pa l, oubyen yo fè tèti a mesaj lan, epi vwala s ki arive. Donk, egal, Nou pa ka ap fè kè nou sote pou mesye Pyèl. Yo konprann n ap mande si negosyasyon an fini pou yo relache l oubyen relache mesye an paske s on moun, jan m di an, ki kòmanse antre nan laj. Gen de presyon l pa ka pran byenke m pa sispèk gen presyon sou mesye Pyèl Louis Opont. M pa sispèk sa ditou. Men, n ap mande pou yo relache vye konfrè nou, mesye Pyèl Louis Opont. Alò, lòt sijè m te vle pale de jodi an se. M te vle pale de gouvèneman an, byen ke jodi an m pa pral pale de premye minis Ariel Henry. M pale de mesye sa twòp, m on ti jan santi m bouke. E yo pran yon desizyon ki pa twò mal, se yon desizyon ki pa twò mal. E m vrèman renmen desizyon ke premye minis lan li menm li pran an, alò ke gouvèneman an li pran, byen ke gen moun k ap di, E se pa sifi men e pa bliye pwodwi petwolye nan peyi an se yon pwodwi ki transvèsal. Yon fwa ke ou wetire di goud sou li, li pwobab pou gen di goud ki soti sou pwodwi premyè nesesite yo. Pèmèt ke moun nan peyi an gen plis aksè avèk Ti machandiz yo, kòm se ti diri, pwa, mayi. Jan nou tout konnen sitiyasyon an Ayiti pa fasil pou le moman. Ti mamit diri, tèt nèg, lwil, magi, tout bagay pou moun ka fè manje. Donk yo moute tèt nèg. M panse wetire 10 goud sou gazolin nan, wetire 50 goud sou kewozèn avèk dizèl, omwen pèp lan a rale yon ti souf, omwen a soulaje. de pwa pri pwodwi premye nesesite yo. M panse la se vrèman yon trè bèl ou bòn ide, men nou mande si gen posibilite pou wetire plis sou pri petwolye an, li ta bon, li ta bon pa bliye nou gon pèp k ap travèse tout difikilte, nou gon pèp ki nan tout pwoblèm ki egziste, li nan ensekirite sou tout fòm, Epi li non sèlman l nan ensekirite sou tout fòm, epi li pa gen pèsonn k ap panse pou li, an palan de Leta. Leta ap panse pou tèt li, pou gwoup li, eksetera. Donk, si la a nou jwenn posibilite pou nou omwen pèmèt ke moun yo jwenn plis. posibilite pou achte pwodui premye nesesite yo nan lari a oubyen pèmèt tou ke ti machann yo yo vann tou paske toutotan pwodui yo yo menm yo mwens chè moun k ap vann nan li nan avantaj li e konsomatè lan tou li nan avantaj li donk ale jwenn moun sa yo pèmèt ke yo viv yon vi ki mwen mizerab ke vi y ap viv lan byenke manje se pa ta sipoze liks nan yon peyi yon peyi ki gen moun k ap dirije l yon peyi ki konn yon leta ki konn angajman l pa ta sipoze ap travèse jan de pwoblèm sa yo e m kwè nou se sèl peyi nan karayib la ki nan yon nivo enferyè konsa an tèm de nouriti donk m twouve l vrèman vrèman grav pou nan venteyinyèm syèk pou moun ap plenyen pou manje pou manje pandan tout leta ap fè efò pou wè kòman yo kapab envesti nan agrikilti yo pou non sèlman bay anplwa nan peyi yo men pou pèmèt ke moun kapab jwenn manje nan asyèt yo e nou wè de nòt kote se diferan paske leta jis ap panse pou tèt li an epi l bliye moun sa yo ki nan enposiblite pou yo manje chak jou. Donk gen de kote yo di w gen de fanmi ki pa ka moute chodyè chak jou. Paske ka lage anpil moun e manje yo, yo menm yo chè. Donk m panse wetire 10 goud sou gazolin nan byen ke l pa sifi jan m di an men se deja yon trè trè bòn avanse vè yon trè bòn direksyon tou dayè. E si tout fwa gen posiblite pou wetire plis toujou m konseye nou fè l. Paske mwen menm youn nan bagay m swete se ke menm ke moun yo pa ka viv. alèz alèz men yo pran yon minimòm ke yo genyen pou yo viv tankou moun. Donk se sa k fè m te mete anpil presyon sou gouvèneman, si n ap gade emisyon avan m yo, m te mete anpil presyon sou gouvèneman pou wè kòman yo kapab desann gaz la paske sou mache entènasyonal la gaz la li menm li desann de plis ke 5 pousan e nou konnen selon un article du décret loi 22 mars 1900 E 95 lan, li di, depi gaz la desann sou mache entènasyonal la plis ke plis de 5 pousan, l ap desann sou mache lokal la tou. E si l ta moute tou plis de 5 pousan, l ap monte sou mache lokal la. And then, m kwè ke desizyon sa a ke gouvèneman an pran pou retire 20 goud sou gasolin la epi 50 goud sou diesel la avèk e sou diesel lan avèk kerosène lan donk m kwè li enpòtan e nap mande fè kalkil pou wè si gen posiblite pou retire plis sou pwodwi petwolye yo epi nou raple nou gen de erè ki toujou fèt e nap mande pou mesye Ricardo Saint Jean m kwè se Ricardo Ricardo Saint Jean m kwè se Ricardo Saint Jean ki se minis komès lan ak endistri an pou li asire l ke pwodui premye nesesite yo, yo aksesib nan mache yo e pri yo desann tou. Nou pap aksepte sèlman gaz la desann epi pri pwodui yo stil toujou rete tèt nèg. M sot fè yon pakèt diskisyon la avèk avèk de kolaboratè, mwen di yo otomatikman pri gaz lan desann, pri pwodui premyè nesesite yo ta sipoze desann. E yo fè m konnen se pa toujou le ka, pafwa pri pwodui pri gaz la desann epi pri pwodui pwodui. Nan mache yo, yo rete tèt nèg. Donk n ap mande minis Ricardo Saint Jean pou li asime responsabilite l pou pèmèt ke pwodui yo desann nan mache yo pou ti machann ki yo menm ki al achte pou yo revann pou yo kapab vann plis pi rapid paske toutotan pwodui yo mwen chè y ap pi rapid y ap vann pi rapid donk y ap fè benefis tou.

nan mond lan, pa sèlman nan peyi a, ke nou petèt imajine nou ke sa ka pase otreman, petèt se pa yon kidnaping jan nou wè l lan, men se petèt yon negosyasyon ou byen de prensip ki yon ete vyole ke y ap e ki pa kilpabilize nou, y ap e. fè moun sa a, e sa fè Madam Marie Lucie Bonhomme li menm, li respekte prensip sa yo ke li te vyole. Mèsi. Non pa m se te Castel Jean, se Peterson ki dèyè kamera. Espas lan se Espas Verite, epi medya a se Magic News. Mèsi.